Li anfom wi. Demwazel wap fe red kale kò ret ti a kize. Mpa wè ki fo efò nap fè. Banm di non kot madanm ou. Li anndan.
Ou sur li anndan? Wi.
Antouka.
Mte gon bagay poum te di tou wi. Kisa se sa? Madanm ou Bèj se patnè a ou? Wi Bèj se meyè patnèm. Ok.
Madanm ou pa janm di w si la Bèj? Mwen santi m bon men madanm mwen lakay mwen avè mwen ti la peyi pè se patnè m ou ka toujou wè yo baze ansanm men anyen. Evre? Wi.
Ah sa vle di pou moun yo ap fè pil romans pil moun len ap pote lòt len ap fè oh konsa moun a moun. Bon ou konnen se zanmi wap wè madan madan bèje Toujou lakay la m toujou lakay yo se ansanm se kòmsi se yon fanmi ke n ye. Ah ah konsa menm madan bèje avw madanm ou a bèj ap fè romans bay bay antouka m te vin mete w sou men w m pap twò rete non kòm ou di m se bèj wap tann mwen m pa rete Ebyen ok fè prudans wi pa gen pwoblèm. Sa ti pitit la dim la. Eske son bagay li konfime. Men ayisyen tou se nasyon telman fè zèdè kont depi yo wè 2 moun ansanm yo gentan ap pale sou tou bagay sa yo. Bon antouka m pa kwè Bech te ka fè m yon bagay konsa non. Map mennen envestigasyon e lafimen pa konn leve san dife pa sanble e map lage nan bouda madanm li tou poum wè. Pa gen pwoblèm. Map lage.

Bèje ki twòp nan cheve kout ou nan lari sa? Humm ou konnen, pa yon madanm ou ye menm. Madanm mwen anfòm wi, banm zo. Depi maten map rele Bèje mpa jwenn li, konprann mwen.
Bon, li anfòm wi men mpa gen kontwòl li la non. Ok, misye genlè poko sot regle aktivite l. Sanble sa, mpa wè. Ou nice wi.
Merci.
Tèt chaje, fon ti avanse lòm nan pawòl mpa dakò.

Menzan Bez son nèg toujou la pou chèche ti aktivite pou li ede jere mouvman yo men se pa avèk pèp li mal lakay souvan se vre wi vre se mwen ki pou diw kòman mankem lèm pral lakay li oh vrèman men ou konnen madanm mwen jalouz fòk mwen fè li nesesè pou jere sa. Ou panse mwen avèk ou menm n ap ka gen yon relasyon entim men pandan se tan pèsonn moun pa pou kou a? Ou panse sa wi. Ban m di w, èske w dakò pou mennaj mwen? Ban m di w cheri, w al di m ou mennaj mwen apre yon mwa, apre de mwa, se menm di a. Ou di l jodi an, se menm di a. E difèke ou gen tan lakay mari w, ou pa gen pou w reflechi sou sa.

Lèl bò kotem m pap evitel mache nan san mwen Telman akò avèl se li m vle pou madanm mwen Lèn pa ansanm a chak enstan Hey misye
Si VM te konnen li te tou sipoze tou pranm pou janm renmen nèg sa humm dayè Berger deja pa sou anyn VM li menm li gen aktivite nan menl oh oh e mwen k pral byen pase.

Banm eseye rele madanm nan avan map dil gon enkonvenyen nan travay la lap vini ok anvan m rele Tawanda Alo Koman w ye bebe Ou anfòm Wi banm di w non gon enkonvenyen nan travay la jodi an paske yap fè envantè m pap vin atan non sètadi map bon. Wap pran ti tan wi ou map fè pridans ou konn mari an pa bon ebyen ok map vini dakò boo bizou eh met madanm mwen okouran mwen menm mwen ta wè nan atann.

M pap antre kounya sètadi m nan reste 1900 an rive kotem cheri kounya map tann ou ok. Ebyen ok m te tou prè an wi map vini dako.

Men m pap aksantye sou pwovèb sa a non paske mwen m gen bon dan men bon zo pa m nan. Pandan w ap di sètan an ap fè lagè m ap eseye li madanm nan pou m ka konnen paske m ta byen anvi fè yon ti soti ansanm avè l. Al nan brh ou ka defini brh? Defini l tande non.

Cheri, m pwale, m pwale map jere yon bagay. Randevou a nan soti demen. Map bòkò pou pran moto demen pou w ka vin jwenn mwen. E anplis, m panse m pap gentan gen yon bagay m pral jere lakay la, ok? Map pran moto.

Sa mwen la. Woy bebe. Soraya epa sa non frem. Wi bebe soraya epa sa. Epa sa bejou epa sa.
An ou k nan nivo sa. Non bebe soraya epa sa. M pa gen pwoblem ave nou non. Apre jodia m fini ansanm ave w. Bejou ou konn sak fem pa regret. Madanm ou peye sa tou.